Gad on mirak! Gad avèm sou ekran! Hein Pierre Richard sa se on bòn nouvèl wi. Paske sak rive dominiken kap betize avè nou pat janm gon plan teknik ki prezante kòm si genyen yon plan ki montre jisteman de manyè grafik ki di ke men kòman kanal la prezante. Men kanal la! Ofisyèlman jodi a enjenyè yo prezante plan sa a. Eske l ap konsa vre mesye? Si kanal la ta konsa mesye nou t ap bat yo wi bò kou. Vin gade e pa ti bagay non. Jodi a ofisyèlman enben enje tande byen Djo sa m di yo prezante plan kanal la. E pa ti bagay e pa bèl ti e pa bagay ki bèl a demi non ou pa men koze a wi. Men moun fou sezi, e ti gout dlo m al pran wi, lè m wè plan kanal lan la a, m di, oh! Kanal nou an? Men plan kanal la? Dominiken, jodi a la a, yo di m Dominiken pral pa dòmi non aswè a la, lè yo wè plan sa a. Kounye a tout rèv yo la a, se pete kabouyay pou plan sa a pa egzekite wi. Oh! Ou wè, tout rèv Dominiken la a, se pete deblozay Maestro Kenny pou plan sa a pa egzekite. Se pa ti bèl non! M sezi, m sezi wi. Ebyen, jodi a ofisyèlman, enjenyè yo prezante plan kanal lan, men kòman kanal la pral prezante lòske l fini. Bèl bagay, men m ap gade bèl ti bagay la mesye. M ta swete bagay la soti konsa vre. Donk, mezanmi, ann kontinye, sipòte travay la, sipòte kanal la, paske travay la lap vanse l pap kanpe malerezman gen gwo menas ki pandye sou tèt nou kesyon ouragan men Bondye konn tout bagay Bondye ap chavire bagay yo menm si w tande madam sen jòj di w la etsetera prekosyon moun pran bon nan bon ayiti deja nan yon katastwòf Bondye ap epanye nou de tout katastwòf de tout danje. Paske nan kalite katastwòf nou ye la, nou pa p ka pran yon lòt anplis. M a di, menm si lapli, loraj gwonde tout kote, men zòn kanal la, Bondye ap epanye l. Paske fò nou fin ak kanal la. Eben jodi a ofisyèlman, yo prezante plan kanal la. Enba bon bagay serye, ou wè la, son bèl, ou wè kanal sa, lè kanal sa fin fèt, si l ta fèt jan l fèt la, Son kote nèg kal chita pou ap fè bon ti rèv ou anba lo bò kanal la wi oh wi dlo fre ap koule bèl ti pye bwa chita epi ti pawòl ap tonbe se konsa sa te ye dan le tan wi kounya watsap chanje bagay yo men dan le tan papa lò ou jwenn yon bon kanal konsa ti dlo ap koule. Epi nap netwaye kanal, ou konprann sam di w, epi bèl ti dlo ap koule fre, ap koule nan kanal la, epi bèl ti pye bwa, ou chita anba ti pye bwa, epi ti pawòl ap tonbe, ti pawòl ap tonbe, epi bon vye rèv ap tonbe anba bò kanal la, bò kanal la, epi wap pran bon ti van, ou konprann sam di w, Sa vle di ke kanal la fòl kontinye nap fini kanal la paske gen espwa hen gen espwa papa hen gen espwa wi la ebyen sa se prezantasyon grafik kanal lan donk nap travay fòk kanal la kontinye fòk kanal la fini donk tout ayisyen mete men pou kanal la vanse. Enjenyè Claude te fon ti pale avan yè m pat fèn tande li, li enpòtan pou n tande paske kanal la se youn nan eleman ke n pap janm neglije

Se manman travay la. Men otomatikman nou fin reyalize sa, nou te kapab di nou reyalize pwojè a a 65 pousan. Mwen byen di nou wi, otomatikman n fin reyalize sa, nou kapab di nou gentan reyalize pwojè kanal la ki genyen kòm deviz KPK. a 65 pousan. Sa se garanti, nan 3 a 4 semèn, nou sipoze sòti kote n ye la pou nou kapab fini ansanm avèk devan nèt. E nou kwè n ap gen tan fini grad yo, n ap gen tan fini beton ame yo, epi pou nou kapab avanse. E m nou pwomèt popilasyon an sa. Mwen menm, Enjenyè Senor, Enjenyè Loubens, Enjenyè Cléomé, Enjenyè Loudiana, Enjenyè Tania e Enjenyè Ronald Edouard. Nou gen Enjenyè Simon, Enjenyè Patrick. M di tout Enjenyè yo nèt, nou mete tèt nou ansanb pou ke nou kapab avanse. Objektif lan se KPK pa gen kanpe. Ok. Nou kapab wè nou genyen Mwen menm se Enjenyè Pwodiksyon de Kontwòl. M responsab pwodiksyon. Lè yo di w nou responsab pwodiksyon nan yon chantye, se sa w wè m ap fè a. Mete mouvman pou ke nou avanse, pou nou kapab avanse pi rapid. Eske n la ansanm avè m? Sa vle di wè sa a pa gen mank ladan. Otomatikman ke chak moun respekte wòl yo, yo respekte faz yo, yo respekte plas yo, n ap wè nou ta dwe fini sa menm avan 3 semèn oubyen 4 semèn ke n ap pale a. Dèfwa nou pa rete egzatteman nan dat nou ba l pou nou kapab fini tèl faz oubyen tèl pati nan yon travay, se pou paske gen de fwa genyen karans de materyo. Karans materyo yo se ki kote yo soti? Yo pa depan de nou menm antanke teknisyen, yo pa depan de nou menm de komite a. Yo depan de peyi an. Poukwa? Paske gen de fwa nou voye al chèche yon materyo, malgre nou fin achte, Nou pa kab transpòte l akoz de kisa? Manifestasyon. Nou wè Tèrye Wouj sot bloke. Nou sot bloke pou nou te koule beton paseke nou pat kab retwouve materyo pou kase an palan de gravye. Eske n la ansanm avè m? Ebyen tout sa yo se son de kontrent ki ka pèmèt ke nou pa kapab rete egzakteman a yon dat. Men m ap toujou di nou sa, nou se kpk. Kanal la pap kanpe. Ilè litan pou tout Ayisyen kapab ini nou pou nou kapab ale nan yon sèl feso. pou nou kapab fòme yon sèl ansanb epi solisyon an viv Ayiti cheri a Ayiti pap pèdi Ayiti pap detwi sa son dezyèm endepandans dayè se endepandans de vant endepandans de pòch nou nou pap grangou ankò nou la pou nou kapab fòme yon sèl nou genmen enjenyè Loubens avè nou son gwo potorik gason gade meni meni enjenyè Loubens vini tande la baka a gen dezòd.

Kèk jou nou pa vrèman pale sou kanal la men nap swiv tout demach kap fèt e nou felisite, apresye, remèsye tout ayisyen ki sipòte travay sa a. Pa egzanp la ou wè gen Gabyon, gade ou ka gade la sou ekran avè m sepandan nap toujou ou konnen n toujou wè ti bagay ki merite soulinye. Premye bagay pou n soulinye se se linite t genyen nan mitan moun yo. Gade pou wè sou ekran an, s on bèl bagay, s on bèl imaj kap vann la a. Dosye kanal lan. Li pèmèt nou dekouvri plizyè faktè. Premye bagay lan se ke se yon vi dansanb ki pa fasil. Paske viv ak moun, viv ansanm, se pa yon bagay fasil. Viv an kominote, fratènite, konvivyalite, sa fè kèk tan n ap bouske bagay sa yo, nou pa jwenn yo ak fasilite. Donk dosye kanal la li vin mete ayisyen ki sa fè kèlke tan ki te pèdi inyon sa a li vin mete yo ansanm. Men gen yon bagay pou nou gade, w ap remake nan pandan moun yo ban m retounen sa a pou w ka wè sa m ap di a pi klè, remake ke moun yo yo rete an ran y ap voye wòch pou kapab plen egri sa yo pou fè kestyon gabyonaj la vanse. Men tout nèg sa yo map gade la a ti jèn mwen gen fi la tou nan mwen gen yon jèn dam la a yo pa gen anyen nan men yo yo pa gen anyen nan men yo nan tèt yo m panse ke diaspora ki kontinye ap sipòte gen yon seri de materyèl si pap gen kontrent pou nan travè yo ayiti gen bagay ki pa egzajere tou M panse ke n ka fè yo, li ka trè itil. Li ka trè itil, e menm komite k ap jere kanal lan, m gen enpresyon yo pa analize yon seri de detay. Paske m kwè Chekina, legliz pastè Grégory Toussaint te di ke yo p ap bay kòb likid Men yo responsab pou bay yon seri de ekipman, de materyèl etc. Donk yo ka sèlman di sa yo bezwen. M panse ke komite a te kapab evalye sa pa egzanp, jèn sa yo ki ak men yo t pa gen anyen, yo te kapab mande kèlke gan, mande yon seri de pè de gan, mande yon seri de bagay pou mete nan tèt yo, mete kask. Paske fòn pwoteje sa t fè wap remake jèn dam nan ki te frape nan zye li ki te oblije al lopital paske moun yo pa pwoteje sa donk la m panse ke li enpòtan pou moun yo kap jere kanal lan se pa TT t dwe toujou wè sa yo ou konprann mwen menm pafwa m wè yo an reta Lè m di yo an, donk li gen dwa petèt fè efè, men m panse si gen moun ki sou kanal la ki wè ou avan, m panse yo pap bezwen se sou tete pou l rive pou l wè. Sa di moun yo bezwen linèt, yo bezwen kas, menm kach ne, bon kòm li fè cho, nou pa bezwen tèlman enterese ak li, men si gen moun ki ka sipòte l, sa pap deranje. Sa di moun yo bezwen kask, yo bezwen linèt de pwoteksyon, yo bezwen gan. Paske tout bagay moun yo ap fè a men yo. Sa di on wòch ki mal pati baw dwèt koupe. On mato, on kout mato t mal pati, dwèt koupe. Nou pa bezwen sa yo. Paske la se pral on lòt bagay. Ou konprann sa m di w? Sa vle di ke mwen ta swete ke m ta sigjere ke moun ki kontinye ap sipòte kanal lan e nan diasporas yo tou e panse ak bagay sa yo se vre n bezwen tout lot materiel yo ou konprann sa m di w donk men nou bezwen sa map di la yo tou pa egzanp lunet nou bezwen lunet de proteksyon nou bezwen kask nou bezwen jile nou bezwen gan donk si gen moun ki ap fèl e map mande sa an patikilye avek set dam ke m pral montre n sou ekran ki kontinye li menm ap bay gwo sipò pou kanal la vanse, ki sòti de yon òganizasyon ki rele P4H Global, ki se Doktè Berthude, Berthude Albert, byen sur, e ben, pa egzanp la, w ap remake, li debake ankò sou kanal la avèk yon pakèt, prèsk, m kwè anviwon 1000 sak siman. Wè 1000 sak siman ki se trè bon men se sur ke nou bezwen kanmenm mwayen sa yo poun pwoteje pèp la tou. Paske se vre n bezwen siman, n bezwen wòch, n bezwen tout bagay men gon seri de bagay fòn bezwen, nou bezwen bòt trè enpòtan n bezwen bòt paske gen anpil moun map gade ki sèlman ati sandal paske se vre nou di bon son kout men men si gen sipò ki ap bay gen depans ki ap fèt ki pa menm vrèman jistifye, paske gen ti bagay, gen ti plenyen, donk omwen nou ka mande, pa egzanp, yon 500 pè de bòt, paske nap jwenn chaje moun ki bezwen bòt, dayè peyizan yo bezwen bòt, sa di menm si kanal la ta fini, yap tou bezwen bòt, ou konprann sa m di w, sa vle di ke, ee, nou bezwen bòt, Note sa yo ki trè zi, trè enpòtan, petèt na fè mesaj la pase e blogè yo, sa yo trè enpòtan, pa sèlman pran pati gen zen etsetera, pati sa yo enpòtan pou pou kontinite travay lan, nou bezwen bòt, nou bezwen gan, nou bezwen linèt de pwoteksyon, nou bezwen kask, nou bezwen jile, Sa yo trè trè itil pou avansman travay la. Pa egzanp, jan m sot di a madam Berthude Albert ki kontinye ap pote sipò nan kanal lan, m pral fè n tande li men ni la a, li menm m panse ke sa yo fè mesaj la rive sou li. Ok, fè mesaj la rive jwenn li paske l kontinye ap sipòte, donk ann eseye fon ti tande l Pres, Mèsi!
Nou merite onè, nou merite respè. Pou ki rezon m di sa? M di sa, se paske ou wè nan kanal la, nou gen moun k ap travay, se yo menm ki vin bay fòs. Nou gen moun k ap planifye, se yo menm k ap òganize, fè bagay la byen mache. Men laprès, n ap vilgarize Enfòmasyon an. Gras a nou menm, nou gen moun Jeyemi, Jakmèl, Ench, nou gen moun Fort Libete, nou gen moun toupatou, se pa sèlman ann Ayiti, Lafrans, Etazini, nou gen moun Kanada, Brezil, Chile, tou lemonn yo konnen ki sa k ap fèt. La n Kanala se gras a nou. Sa vle di nou menm, pèp la, tout moun ann Ayiti, tout moun nan monn nan nou ta dwe respekte laprès paske wòl nou se yon wòl ki vrèman enpòtan. Yon lòt fwa, nan non dyaspora, m vle di nou mèsi. Pa gen okenn moun nan monn nan ki te ka janm rekonpanse nou pou gwo travay sa n ap fè. Enpi m ap ankouraje moun, m ap di sa, Souple koute byen, si ou kapab, envesti nan laprès. Envesti nan yo paske yo vini konn pale avèk anpil laprès, yo vini, yo pa gen otèl, yo pa gen sa, yo pa gen tèl bagay pou yo kontinye, yo pa gen manje. Souple, si moun kapab, vin kanpe avèk laprès. Yon lòt fwa, m di laprès, Mèsi pou sakrifis nou, nou menm nap fè sa se se san Jean Jacques Dessalines kap koule nan tout kò nou. Felisitasyon tout moun. Mèsi bravo.
Premye moun sou kanal la ki ankouraje travayè laprès nan nivo sa a. Ok. Bravo. Se pa gon moun ki dim se Bertide non se Berthude avèk u bouch fèmen. Li rele Doktè Berthude Albert. Donk l ap travay nan òganizasyon m kwè ki rele P4H Global. Ok? Sa vle di ke efektivman li ede, li bay anpil sipò, li kolekte. Atansyon, via rezo sosyal yo, an patikilye TikTok li itilize li menm pou l fè sa k pozitif. Gon pakèt valpat pran tiktok pou fè deblozay li menm li itilize li poul fè sak pozitif donk li sipòte kanal la li bay anpil sipò sepandan m panse ke fè mesaj la ou wè ti pati sa menm si w gen kontak li ou mèt voye l ba li di l men sa TT sugjere nan lòt sipò ke lap bay. Enben si l ka jwenn kèlke pè de bòt, de gan, linèt de pwoteksyon, kask, m panse ke sa yo ap trè itil, paske moun yo, yo toutouni, moun yo toutouni, donk la son lòt danje ankò, paske gen moun ki deja fraktire sou kanal lan, mwen menm an patikilye m deja voye 2 moun lopital nan kanal la, ok. Antouka, alò, ekip nou, ti kozak tete trip fomi enfo. Merci à vous!